Bondye beniw se yon plezi pou nou avèk ou nan video sa, nap kontinye avèk seyans sou la grand tribilasyon sa se twazyèm video nou fè sou sijè sa, nou jwenn grand tribilasyon nan konsidere twa liv sa yo prensipalman, premye liv nap konsidere se Danyèl chapit 9 vèsè 27 e dezyèm liv nap konsidere se Apokalip chapit 13 vèsè 4 vèsè 5 e kounye a nou pral antre nan Matye chapit 24. Sa di 3 kote sa yo se 3 kote nou wè ki pale nou de la grand tribilasyon. Nan Matye chapit 24 n ap li kèk vèsè pou ou e jan nou di w lan nou pa vle videyo twò long Men n ap mande w ou kapab akonpanye la Bib. Menm si toutfwa, petèt pandan w ap gade videyo a, ou gen dwa pa gen Bib nan men w, men sonje referans yo apre pou w kapab gade yo. Lè sa a, y ap ede nou pou nou ka konprann ki sa Pawòl Bondye di. Nan Matye chapit 24, li di, Kòm Jezi se s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit.

Enben, yo vini an patikilye ansanm avèk Jezikri pou yo poze l kesyon sa a, pou yo pou yo montre l kòman tanp Salomon te konstwi ki te kraze, Esdras yo re rekonstwi li an sou tan Jewobowam, kòman tanp lan li te byen konstwi. Enben, Jezikri pral di yo, Enben, nou wè bagay sa yo, tanp sa a n ap gade a, li genyen gen yon tan k ap rive, Tout bagay, tanp sa a pap ret kanpe, menm yon grenn wòch pap ret kanpe, tout gen pou tonbe atè. Ebyen, kòm nou konnen Jwif yo, yo, yo konprann sa k rele parabòl la, se yon, w ap wè majorite fwa Jezikri ap pale avèk disip yo, li toujou pale an parabòl ansanm avèk yo. Ebyen, dèske yo wè jan Jezikri ap pale a, l vle pale de, de lafendètan, anben w ap wè, lamenm yo pa, yo pa pran anpil tan, yo gentan tou fè l kesyon sa. Kisa yo di? Yo di, Di nou, Quand ce, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ebyen, kòm si disip yo te gentan wè, lè Jezi Kra ap di konsa, Ebyen, ou wè tanp sa a n ap gade a? Nou konnen yo gen pou yo vin kraze l. Paske pèsekisyon an tèlman ap gran, yo gen, tanp sa a gen pou l kraze. Ebyen yo tou antre nan yon bagay fè avè l, yo di bon men kilè lafen di mond lan ye menm, ki siy kap fè nou konnen ke lafen di mond lan. An pasan map tou pote konsèy sa pou kèk moun ki toujou ap di konsa aa e labib di nou pa gen moun ki konnen ni ki jou ni kilè, wi nou konnen pa gen moun ki konnen ni ki jou ni kilè retou Jezikri la fèt men Jezikri bay li di konsa lè nou wè bagay sa yo Talè konsa nou pral wè kèk vèsè nan chapit sa a menm. Lè nou wè bagay sa yo, konnen Pitit Bondye a li nan pòt la. Jezi lè repondi, Prene gad ke pèsòn ne vou seduiz. Piga nou kite pyès moun sedui nou. Ka plizyè vyendron su mon non, dizan, Se mwa ki sui le Kris, e il seduiron bokou de jan. Jezikri di anpil moun pral vin sou non l, se yo menm ki Kris lan, yo pral sedui anpil moun. Mwen kwè nou wè bagay sa yo fèt deja.

Il y aura des divers lieux, des famines, des tremblements de terre, tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Sètadi tout sa yo, yo poko konn, yo poko anyen a sa ki wè avèk la grande tribulation. E se sa k koz nou vin ka konprann lè Danyèl moutre nou, li di nou, li fè yon alyans pou yon semèn, men se nan mitan mwatye 7 semèn nan, li kraze alyans lan epi li kòmanse pèsekite pèp Bondye a, sa nou jwenn nan sitou nan Revelasyon chapit 13, se lè li gen 42 mwa. E de tous ces la nuit serait le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir

Moun k ap li an se pou l chèche konnen ki sa l ap li an. La gen yon bagay ki kache tou. Men kòm nou te konnen nan Dànyèl chapit 12, nan Dànyèl chapit 12, li pale de abominasyon sa a. Nou konnen, nan videyo nou te pale sou orijin antikris lan, si w ga retounen nan videyo sa yo, w ap wè nou eksplike ki sa ki abominasyon sa a. Alò, se ki sewon an Jide fui dan lè montay. Sa a la, la grande tribulation, e pèsekisyon an, li kòmanse. Men se pa grande tribulation an ki kòmanse vre, sètadi se pati pèsekisyon an ki kòmanse. Pa bliye ke nou di w, se yon tèm ki vrèman mande anpil bon konprann pou nou, pou nou ka disène nan tèm sa a. Paske la, nou di w konsa, grande tribulation an, l ap kòmanse se apati de yon akò Israël gen pou l siyen avèk antikris la, avèk anpil lòt peyi. Men, se pa lè akò a siyen an, pèsekisyon an l ap kòmanse. Pèsekisyon an pral kòmanse se nan mitan sèt lane yo. Ebyen, la nan vèsè 15 la, nan vèsè 16 la, li di w, li di konsa, lè nou wè abominasyon an, lè antikris lan fin chita, fin siyen akò l, li fin chita kote l te dwe chita a, ebyen, kounye a, moun ki nan Jide, y ap kouri nan montay. Nou konprann? Se la la grande tribulation li komanse. Celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans la maison. Sètadi se yon kesyon de kouri li pral ye. Pa gen kesyon ou pral ka kanpe. Pa gen kesyon ou pral ka kanpe. Se yon pèsekisyon k pral tonbe sitou pou kretyen yo. Ebyen, ou pap ka kanpe devan antikris la. Paske se swa ke ou aksepte mak bèt li an, oubyen li dekapite ou. Celui qui, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et aux celles qui allaiteront en ce jour-là. Sètadi fanm ansent, ou pou wè yon pèsekisyon, ou pou wè yon fanm ansent ka kouri. yon fanm ka bay timoun tete, kòman l pral fè kouri anba yon pèsekisyon? Se sa Jezikri vle fè nou konprann tou, paske l di pèsekisyon sa a ap tèlman gran nan moman sa a. Li di, Priye pou ke vòt fuit n'arrive pas en hiver ni au jour du sabbat, en hiver, nan tan fredi, car alors la détresse sera si grande qu'il y en a qu'il y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jiska prezan e e il n'aura jamais. Sètadi, la, Jezikri di konsa, detrès sa a, gran tribilasyon sa a tèlman difisil, potko jann gen yon bagay konsa, e pa p janm genyen li ankò. Nan vèsè 22 a, la, li pote yon soulajman pou nou menm, pou kretyen. Li di w, E si sè jou n'était pas abrégé, personne ne se ne serait sauvé. men akòz akoz des élus ces jours seront abrégés ou tande se akoz eli yo jou yo yo abreje sètadi pandan ke grand tribilasyon li dire 7 lane e nan mitan mwatye 7 lane a se nan mitan mwatye nan mwatye 7 lane a pèsekisyon an ap kòmanse Bondye pwomèt nou pou l abreje jou sa yo. Bondye pwomèt pou l abreje jou sa yo akoz dè zelu. Alò, mwen menm m pa pral fè fòse Labib di sa l sa m pa wè l di. Jan anpil moun di, mwen menm mwen te panse l konsa tou. Lè mwen wè nan nan nan nan 2 Tesalonisyen, si m pa twonpe m nan vèsè 7 la, Nan lèv lò li li di konsa, men avan bagay sa yo rive, men gen yon bagay k'ap ba l baryè, fòk bagay sa disparèt, anpil moun panse se anlèvman legliz, se pa sa l di. Gen anpil moun ki, se 2 vèsè sa yo jan nou eksplike sa deja, ki anpil moun pran woulib sou yo, se 2 Tesalonisyen, 2, chapit, vèsè 2, chapit 2 vèsè 7, eskize m, epi Revelasyon chapit 3 vèsè 10 ki di konsa, menm jan m te mande w kenbe pasyans lan, se konsa tou m gen pou m gade w nan tout sa ki gen pou al pase sou latè pou apwouve, pou w epwouve abitan de latè. Men l pa di anlve. E sa yo n ap retounen sou yo lè nou rive nan anlèvman de legliz. Sèke Jezikri montre nou nan, sitou nan vèsè 22 a, li di akoz eli yo, jou sa yo, yo ap abreje.

du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nues du ciel avec sa puissance et une grande gloire. Wè, se apre, kòm nou poko antre nan retou Jezikri, lè nou rantre nan, retounen nan, antre nan retou Jezikri, n'a esplike sa plis, n'ap rete nan grand tribilasyon, men, se pou nou kapab gon ide de Ki danje lè nou panse ke nou fè Labib di yon bagay li pa di, lè nou mete nan tèt nou, Legliz gen pou l anlve, non, eskize m, Gran Tribilasyon gen pou l kòmanse apre anlèvman Legliz, jan nou konnen l lan, se pa sa Labib di, se sa nou ta di Nelson Nelson di, sè sa Scofield di tou, men se pa labib nou, nou pa jwenn bagay konsa nan labib ki di nou ke la grand tribilasyon li pral kòmanse apati de anlèvman legliz. Okontrè li di nou konsa, lè jou detrès sa yo fin pase se lè sa nou pral wè Jezikri lap retounen sou nyaj yo. E nan nan vèsè 30 lan, se nan vèsè 30 lan,

Men, pandan ke nou nan pati, nan Matye 24 la, n ap pale de gran tribilasyon, n ap fè yon, yon ti rapèl. Nan vèsè 31 an, se kle a. Sa vle di yon moun ki kwè ke la gran tribilasyon li pral kòmanse apati apre anlèvman de legliz, ou sipoze li Matye chapit 24 pou w ka wè èske se sa labib di. pou w ka wè èske se sa Labib di. Gen anpil moun ki di, a, lè Jezikri t ap pale, li t ap pale sèlman avèk Juif yo. Oke, m pa gen pwoblèm lè l t ap pale avèk Juif yo. Men vèsè 31 an di konsa, Li pral voye zanj li yo avèk twonpèt retantisan pou rasanble eli yo. Kiyès ki eli yo? Se nou menm, apot Pòl. Apot Pòl rele nou eli. Lè nou li nan li nan kat apot Pòl yo, nan lèt apot Pòl yo, n ap wè nou se eli Bondye eli nou depi nan kòmansman. jan l di nan m kwè nan Efezyen si m pa twonpe m, m a chèche vèsè a m a vin avè l nan yon lòt nan yon lòt nan yon lòt pas e nan yon lòt fwa. Li di l ap rasanble eli yo l e avèk twonpèt. Sètadi, la ankò gen yon lòt tèm ki pale. Se mo twonpèt la. Nou jwenn li nan 1 Tesalonijen chapit 4. Apot Pòl pral di konsa, e le Senyè a gen pou l bay yon lòd, W ap wè akanj yo ap desann nan syèl la avèk son de latwonpèt pou yo rasanble eli yo. Nou wè? Sètadi, fòk nou kòmanse panse avèk bagay sa yo. Fòk nou kòmanse antre nan Labib pou nou disène ki sa Labib di. Malerezman, lè nou pale de Grann Tribilasyon, pa gen moun ki ta anvi patisipe nan sa k rele Grann Tribilasyon paske lè w ap li nan Labib, li di w poko janm gen bagay konsa, pa p janm genyen l ankò. Sètadi, se yon bagay k ap vrèman tèrib. Men, Mwen menm sa m panse pa ka fè Bondye chanje lide l, paske sa Bondye te gentan di li pral fè se li l ap fè. Sètadi l rete avèk mwen menm pou m chèche Bondye nan tout dimansyon. Paske nan Apokalips chapit 3 vèsè 10 Bondye pwomèt pou l gade nou. E nan Matye chapit 24 tou Bondye pwomèt pou l abreje jou yo akoz moun pa l yo, akoz moun ki renmen Bondye yo, akoz eli yo. Sètadi annou wè kisa Labib di E an nou ranje koze nou tou paske tan an montre ke nou nan fen tan, nou nan fen lafen. Jan pwofèt Danyèl t ap pale an, jan apot Jan ekri l nan Apokalips lan. Sètadi kesyon ou pral poze tèt ou, kisa ankò nou ta wè n ap tann pou nou wè nou nan fen tan an? Sètadi tan sa a se li, sa a m ta di se jenerasyon ki pral wè la grande tribulation, se jenerasyon ki pral wè retou Jezi Kri, se jenerasyon ki pral wè anlèvman de legliz. Mwen menm ansanm avèk ou nou sipoze ranje koze nou pou nou kapab wè glwa Bondye. Jan l di nan pou nou chèche Bondye, pou nou sanktifye lavi nou, san bagay sa yo mwen menm ansanm avèk ou nou pap ka wè Bondye. M pa ka fè anyen pou m wè Bondye, m pa gen yon kòb pou m ta achte yon plas pou m ka wè Bondye, se sèlman dan la sanktifikasyon. Alò, an nou panse avèk bagay sa yo. E pou nou tèmine, nou jwenn lagrand tribilasyon selon sa Danyèl moutre nou, Danyèl chapit 9, li moutre nou l kòmanse apati de yon akò Israël gen pou l siyen avèk anpil lòt peyi, men se Antikris lan ki ki chèf de fil akò sa a. Akò sa a li siyen pandan yon semèn, men se nan mit mwa dye semèn lan, li pral kraze akò a, l pral kòmanse pèsekite e Jwif yo, kretyen yo, e konsa tou nan ma, nan Danyè, nan Revelasyon chapit 13, li di nou Antikris la li ba l pouvwa pandan 42 mwa pou l ka blasfeme non Bondye, pou l ka joure kote Bondye ye a, epi pou l ka fè de mirak, pou l ka pèsekite tou, se pandan 42 mwa. E nan Matye chapit 24, Jezikri pwomèt nou Akoz elu yo, jou sa yo, yo genyen pou yo abreje. Sa di abreje, lè w pale de abreje, se kòm si, pa egzanp, ou konn wè, kòman yon abreje, pa egzanp, si m ap ekri Jean, Jean ekri JEAN, men lè m ap ekri Jean, m sèlman mete JN, sètadi, w ap wè, m retire nenpòt 2 lèt. Sètadi, m pa konnen, m pa pral di w ke gran tribilasyon an pral dire yon mwa, yon ane. Non, se pa sa m di. Men sofke, Antikris lan genyen pou l pèse, pou l, pou l pèseki, gran pèsekisyon an terib lan gen pou l, pou l kòmanse, pou l dire karannde mwa, men Jezikri pwomèt l ap abreje jou sa yo. Sètadi, an nou chèche Bondye, an nou mande Bondye gras, an nou Bondye, mande Bondye ouvè je nou pou nou konprann Pawòl Li, pou nou avanse pi pre Li, pou nou fè sa Bondye mande nou fè, Lè sa a, lè Jezikri retounen, nou apre pou nou ale avèk li. Ke gras Bondye avèk ou, nan fanmi ou, nan lavi ou, rete avèk gras Bondye.